aswè nan konsekrasyon, mèkredi nan jèn, vandredi nan vèy de nwi. Se kontra sa nou gen nan atik legliz. Depi ou pa asepte konsa, mwen di jamè. Ou pap janm ka dirije legliz la. Ou ka kòmanse men pap janm. Lè ou pran rayi legliz la nap kontinye. Paske gen yon palmarès, si w ap preche, si w ap dirije, gen moun k ap swiv ou. Amen wi legliz.
Si w pa vin nan konsekasyon, si w pa vin nan etid, kisa w pral bay fidèl yo? Kòman ou pral fè pale avèk yo pou yo vin nan konsekasyon? La pè Bondye avè w wi legliz An lwen nou. Men sou yon sèl kondisyon map pete je dwat. Tande men kondisyon an. M pap pete je dwat men m gitan ba w kondisyon. La pè Bondye avè w. Pa gen je dwat kap pete. Men gon kondisyon pou n mache nan legliz la. La pè Bondye avè w. Ataj di map pete je dwat. Nou, si nou vle siyen kontra a avè m. Tande kòman Sayil pral egzèse pouvwa l. Pa gen moun ki la avèk mwen. Sayil pral egzèse pou pouvwa l. An nou li. Konsa m ap fè tout pèp Izrayèl la wont. Ki sa l di la a? Li nonm nan. Mezanmi, gen kèk zanmi nou fè. Zanmi a di w, men kòman pou egzèse pou fè sa ki mal, pastè fè sa ki mal, dyak la fè sa ki mal, e evanjelis la, e dam misyonè a fè sa ki mal. Ou ka fè l tou. Menm li menm li pral avi avili w. Nataj di, Si m pete zye dwat nou, m ap avili moun pèp Izra, Izrayèl la. Èske sa se yon kontra? Avèk nou m ap pale. Èske sa se yon kontra? Epi, chèf reskonsab la di, Men sa l di, Tann nou pou sèt jou. Ban nou sèt jou pou nou voye mesaje bay tout pèp la nan tout peyi Izrayèl. Tann nou pou nou bay mesaj la voye l pandan sèt jou. Anpi, n ap ba w. Si pa gen pèsòn pou sove nou, lè sa a na rann tèt nou baron. Si pa gen pèsòn pou sove nou anndan legliz, si pa gen pèsòn ki pou pran desizyon pou dirije legliz, lapè Bondye avè nou. Amen. Ki pou di verite jan l dwe di nan legliz, na kite nou fè sa nou vle. Men si gen yon moun aprè m pa la ki pou di laverite jan m ap di a, se pou legliz la pran ray li pou Bondye sèvi ak moun li vle. Kontinye moun. Mesaje yo rive lavil Gibeya kote Sayil te rete a. La, yo rive nan zòn Sayil te rete a, kote papa Sayil ye a, nan zòn Gibeya. Anweyy. Lè yo bay pèp la mesaj la. Lè yo bay pèp la mesaj la. Tout moun pete rele byen fò. Kisa l di mesye dam?
Tout moun pete rele byen fò. Anweyy. Sayil ta bò dwe sot nan jaden ak bèf li yo. Lapè Bondye avè w.
Sayil pa t ko byen chita nan palè a. Li pa t ko nan palè men l te gentan wa. Louil te gintan anvi desi tèt li lapè Bondye avèw men kounyea la gen yon batay gen yon lòt lwa k vin sènen lavil la lè Sayil tande moun yo ap fè rèl epi lap sot nan jaden tande sa mesye dam ann wè. Li mande sa ki genyen.
Kisa Sayil di la li mande m tande m pa tande li mande sa ki genyen ann wè non. Poukisa tout moun tap rele konsa. Kisa l di la poukisa tout moun tap rele konsa. Yo dil sa moun la vil jabes yo te vin di. Men poukisa moun sa yo pale mal sou do Samuel konsa? Nonm sa si w pa vin nan konsekasyon ou pa zanmi m, nonm sa si w pa vin nan etid ou pa zanmi m, nonm sa si w pa vin nan vèy de nwit ou pa konn sa w genyen, mwen m di tout moun sa. Si w gen vandredi, ou gen 5 vandredi, oubyen ou gen 4 vandredi, si w pa vin yon vandredi Samuel paka gen pwoblèm avè w lapè Bondye avè l. Si w pa vin nan 2 vandredi men se pa swit an swit. Samuel paka gen pwoblm avèw pa gen moun ki pa rive yon lè kap gen yon ti pwoblm lapè Bondye avè yo men ou pase premye ya ou pase dezyèm nan ou pase katriyèm nan ou pa vin nan pyès non non mesye dam bagay yo pa tap kontinye konsa kontinye.
Tande, li tande koze a, Lespri Bondye desann sou li. Lanmè Bondye avè yo. Tande, Sayil tande koze a, kisa ki desann sou li? Tande, tout sa m li la, yo pa di w, m pa pran Nouvo Testaman non, m pran Ansyen sèlman. Epi, kisa ki desann sou li? Yo pa di moute la non. Yo di lespri Bondye desann sou sa, lwa lè lap pran moun, moun ki konn gen lwa yo se moute l moute. Lapè Bondye avè w. M konn tande m tande gen kèk moun padan nou etidye gen yon moun ki di gen kèk moun sak fè moun legliz pannkot yo mache pye atè yo travay pye atè se paske pou satan ka moute yo pou espri a ka desann. Lapè Bondye avè w. M pa gen satan k pa moute m anba. Se desann don di sentespri desann sou mwen lapè Bondye avèw se satan k moute yon moun men don di sentespri la pawòl de Dye fèm konprann se desann li desann
epi li fè gwo kòlè epi Lespri Bondye desann sou Sayil lè l tande sa. Kisa l fè, mesyedam? Menm yon moun gen Sentespri pou l fè kòlè. Anvan yo di w kòlè a, yo di w Sentespri Bondye desann sou li. Men poukisa menm li fè kòlè a? Gen moun ki gen dwa wè m ap aji yon fason. Yo di yon nonm de Dye, yon sèvitè Bondye pa kab pale avèk awogans. Men se pa tout tan m kab oblije pale avèk ou nenpòt jan, lapè Bondye avè w. Fò w pran desizyon w. Lè w pale ak timoun nan yon premye fwa, yon dezyèm fwa, twazyèm fwa ou bezwen pran desi, desizyon. Kontinye pou mwen.
Li pran de bèf, li koupe yo an moso, epi li voye mesaje pote moso vyann bèf yo nan tout peyi Izrayèl la. Li fin fè kòlè a epi l pran 2 bèf. Pandan l pran 2 bèf la, l koupe l. Se pa lòt moun ki koupe l non, wa sa ye, lapè monte avè w. Epi l voye l nan tout peyi Izrayèl la. Men mesaj la.
Tout moun ki va derefize mache dèyè Sayil ak Samyèl anba Waytiz. Sè Roselèn, Sè Petyèl ak Samyèl pou yo vini nan konsekans yo le madi. Le madi swa, nan etid le vandredi, moun sa yo mèt legliz la ap kontre avèk yo. Lapè Bondye avè w. Nou pa gen bèf nou pral koupe. Men don di Sentespri k ap dirije Legliz la ki pral an aksyon lè mesyedam yo pran desi desizyon. E si yo va pran desizyon ak premye moun pou yo kòmanse, se ak yon kidèm. Paske m ap kite peyi etranje, m ap vin fè yon mwa, m ap vin fè de mwa isit, m pa vin pèdi tan. Ti kòb m t ap jwenn lòtbò a moun yo pa t ap peye m li. Lapè Bondye avè nou. M pa gen yon sakrifis m ap fè pou pèdi. Bondye te gentan fè sakrifis la pou mwen deja, lapè Bondye avè nou. Sam vin fè la a, m pa vin fè anyen pou mwen, men lèm vin fèl, m vin preche levanjil, m vin ede nanm tout moun ki gen desizyon oubyen tout moun kap soufri yo, si yo kolekte ansanm avèk mwen se pou yo jwenn libè libète. Konbyen moun ki kwè sa map di la?
Gade!
Menm jan yo fè la. Ou wè Sayil voye bèf la. Nenpòt moun ki pa asèpte swiv Sayil avèk Samyèl, y ap koupe yo menm jan yo koupe bèf. Se mesaj sa a wi Sayil te voye bay jèn gason ki t ap pran pòz yo, yo p ap mache avèk Sayil paske Sayil se yon jèn gason li ye ak Samyèl. Epi, lè Sayil tande modòd la, jan y ap mache, lapè Bondye avè w. Gen kèk moun nan yon zòn, menm si yo tande tout bagay, tan pou yo touye moun nan zòn nan, se yo t pou mouri anvan wi. Lave Bondye avè yo. Pa gen moun ki la avèk mwen? Gen kèk kote w vin tande gen gang. Kisa yo te ye? Se te gwoup labri, la brigad. Kounye a pwòp moun nou yo, pwòp depite nou yo, pwòp senatè yo vin sèvi avèk yo, yo vin devni kisa? Gwoup gang. Yo vin sèvi gwoup gang paske yo vin achte yo nan zòn nan, yo vin montre yo lòt jwèt. Se menm gwoup sa a ki te gwoup labrikad nan zòn nan, k ap bay zòn nan sekirite kounye a yo vin sèvi avèk yo, lapè Bondye avè yo, ak ti lajan an, kounye a yo vin pa gwoup labrigad ankò menm sou pèp nan zòn yo an mache sou fyèl li yo. Men ou menm kap lapriyè di kontinye lapriyè di nou tande sak pase notre jou la pandan yal preche yo grenn bal sou moun kal preche yo yo di gen yon moun ki mouri matisan Ou tande sa? Sa vle di, ou wè soti ou, ou pa konn antre ou, ou bezwen an prepara, an preparasyon. Sa il flò aksyon. Mwen menm m'en aksyon. Paske lè a rive pou legliz la pran ray li, yon moun k'ap mache anndan legliz la ak jijibleman, fòk li vin nan etid. Moun nan pa vin nan etid dyagonèz dyak li pa kab travay ame li pa pran sentsèn kòman n pral fè vole ou te gentan pat pran sentsèn bon gon gwo pwoblèm rive w wap tann nan kman pou travay ame bon mwen amèn wi legliz amèn wi legliz. Paske depi moun nan pa pran Sent Sèn, sè ke l pa an kominyon, an kominikasyon avèk bon, Bondye. Sent Espri a se Sent Sèn nan ki manje l. A gen moun ki la avèk mwen? Alò non m diferan an. An non m sa m di konsa. An non non. Sa vle di, se jan w tande a, ou kanpe la. Sayil fè yon gwo kòlè ak Sent E, Sent Espri. Lè l fin tande nouvèl la, anpi l pran bèf la, li kou, li koupe. Sa vle di bagay yo pa kab rete konsa, mesye dam. Bagay yo pa kab rete konsa fok nou pran desi desizyon. Pap janm pa gen fo pwofèt, pap janm pa gen fo pastè, pap janm pa gen fo fidèl, ap toujou genyen depi o mond. Jan w di l la, depi Jenèz avèk Apokalips te toujou genyen fo pwofèt. Sa vle di mesyedam, souke kò nou. Ou menm ki kote Kris pran ou, sonje kote Kris pran ou lan pou preche levanjil sa Bondye fè pou ou. Lapè Bondye avèk ou. Paske m di kèlkanswa ou te konn li, kèlkanswa ou pa t konn li, ou ka preche levanjil. Kisa m te di? Eske m ka danse? Eske m ka bay komisyon? Anben, mesyedam, se sa n di. Si n ta pran pou n pale, nou ta pale, nou ta bò kote padan jèn n ap fè nan Ak dèzapot. Sentespri desann sou youn nan mesye yo, li di, Mete Paul ak Barnabas a pa pou mwen pou anvoye l anmi anvis. Mwen ta di ou, lè yo di mete a pa, se pa lè a ou te chwazi Saul avèk Barnabas, Barnabas. Men se lè a Sentespri te chwazi yo pou yo ta nan misyon kote l te vo, te voye yo. Padan travay la fèt la, yo pa kab chwazi yon moun epi yo di ale Jacmel, hmm, ale Matisan, hmm. Ale koman rele lot bwa la. Savyen. Savyen humm menm jan m te wè dam nan sou YouTube la e lap preche levanjil lap preche levanjil epi l di m gon kay m gon bagi pwal kraze humm ebyen Bondye avè l eeee bagay la rèd kon kon moun nan di l sa epi l komanse li di m preche tout kote eske w te tande m di zòn sa. Levanjil antre nan limit men levanjil kris la pa ta dwe gen limit lapè Bondye avèw gade mesye dam sa ki rele levanjil la lèse Bondye devan yo tout bon kèlkeswa yon an ta gwonde se pou Bondye fèmen bouch nou konbyen moun ki kwè sa map di la ok nou fèmen paske lè a rive.